Donk mentnan, mwen pral fè nou viv ansanm avèk mwen yon jèn gason ki te pami prizonye sa yo ki sot lage semèn nan la, k ap temwanye fason ke yo trete yo anndan prizon an, sou fason ke yo dòmi, fason ke yo manje, fason ke yo fè bezwen yo. Donk se yon bagay terib, se yon bagay anòmal, se yon bagay inimen. Donk, M pral fè nou viv temwanyaj jèn gason sa pou plis enfòmasyon. Antretan m ap di nou pa bliye pataje, kòmante videyo sa yo epi pataje l ansanm avèk zanmi w, fanmi w e pwochen bò kote w la. Ede yo pou yo kapab konprann trè byen sa k ap pase nan peyi Dayiti, trè byen nan sa k ap pase nan penitansye Dayiti, donk penitansye nasyonal Dayiti. Konsa tou, yo kapab mennen tèt yo yon fason ki dwat pou yo kapab evite jan de sitiyasyon sa yo pou yo pa tonbe nan menm sò sa yo. Donk. E pou plis enfòmasyon map map envite w kontinye gade video a epi pran ap jwenn plis enfòmasyon de jèn gason sa kap temwanye fason ke yo trete yo anndan prizon sa la. Donk yon selil ki ta sipoze pran 50 moun li pran 300 350 a 400 moun, yon kabann ki ta sipoze yon kabann yon plas ki pran yon moun yo fèl pran 4 a 5 moun donk se bagay terib. Donk e ann swiv ansanm avèk mwen jèn gason sa kap temwanye gran kap temwanye alò. pinisyon l ou sò li jan ke yo trete yo anndan prizon an. ki sot pase 10 zan nan Penitansye Nasyonal e l te swete vin pale nan Maten Deba pou l pale jisteman de eksperyans li donk nan prizon an e nou konnen isi a nan Maten Deba donk nou toujou bay lapawòl a tout moun ki solisite lapawòl donk a lemisyon Maten Deba. Anfòm, kòman nou ye? Ou pa pale nan kamera? Ok, li pap pran kamera. Li pap pran kamera paske. Li gen des enfòmasyon ki ase pètinant ke li pral ba nou tou. Donk li pa ta swete pase nan kamera. Enben, ann ale, zanmi m kòman w ye? Byenveni nan lemisyon Ate Deba. Bonswa Louko, bonswa tout oditè, tout oditris k ap koute Radyo Eklè. Alò non pa m se Luckson. E s on nouvèl tris ke m pral lage men ki pa tris s on kè kontan. E louko frèm zanmim vandredi an sot fèm 10 zan prizon penitansye 10 zan prizon mwen arete 29 mas 2012 m lage vandredi ki sot pase a e m santim m tap endinye si ke m lage poum pa vin pale pou frèm yo e m panse ke Nan ki sikonstans ou tal nan prizon? Bon sikonstans nan men kijan l ye se pandan se tan ke map sot lekòl. Epi nan inivèsite alò. Epi mwen abite ayewopò. Mwen abite ayewopò. Epi antre lakay mwen lapolis arete m tou sa. Y ap mande m pou bandi, m pa konn bandi. Y ap mande m èske m pa rekonèt bandi, m pa konn bandi. Epi sa vin rete. Yo rele m on sèl fwa nan dizan. Men koman w viv? Kijan w domi? Kijan nou domi?
Louko pou m alèz sou 10 ans, ou konn jis kilè m vin alèz? 5 ans. 5 ans. M vin alèz. Lè m di w alèz la, m ka fè yon ti lonje pye m. A vle di m fè 5 ans, se domi chita, epi apiye. Epi koke m nan yon dra. Yo mare yon dra epi yo koke w anlè a. A vle di, ou konn sot tonbe anlè a, lè w sot tonbe sou nèg ak anba, tout anba yo fè kò sou ou.
El di depi w sot tonbe sou nèg la tout nèg yo bat ou nèt. Tout nèg yo nèt nèt ap bat ou. M se pitit pastè Sovè. Misye ka konn pastè Sovè trè byen nan Solino. El di m son moun ki koni. M gon frè m ki rele Jorèl ki te mouri nan Anglad la ou ka konnen l. Yeah. El di Louko m pa yon nèg ki brigan. Lapolis chwazi arete m pou yo fè m abi. Yo voye m al fè dizan, men yo ka panse se yon abi yo fè m e m pa p bò manti louko anndan m nèf.
Wi, moral mwen nèf. Lè m di w m nèf lan, m konn tout sa pou m fè kounye a, m konn tout sa m pa fè. Menm, menm, on sèl fwa, on sèl fwa. Ha ki mwayen frè m. A ki mwayen? Jou m resi wè komisè SG Lafontan an, se dlo wi m mande m al pran, pase m gentan gen soupson an yo di m l ap vin nan prizon an, lè kolera t ap tiye moun nan. Men li kwè l m di SG, tan prizon m genyen, epi l san ezite l pran non m, epi l libere m.
Lè di ke sa se lanfè la lè w ap pale la, lè di penitansye se lanfè.
Wi, wi.
Non m pa, ki non m te ka, sa pi rèd ke lanfè wi. An n di jeng. Pase nèg la te mèt wè w li rekonèt ou li fè kòmsi l pa wè w. Pou l ta fè kòmsi l wè w e sèl si tankou gon mwayen nan men w wi. Tankou l wè w gon posiblite, l wè l ka bougi, l ka fonksyone. Men depi l wè l pa gen fonksyonman nan men l. Kote l mete w dòmi an, onzè diswa nèg ap leve w wi. Wap pale ki nèg?
Menm prizonye ankò kap leve w pou kisa w konnen?
Chèf prizon men kiyès?
Dit nèg k te prizonye majò yo. Ok, se majò prizon an ki met odòm yon kote.
Wi, nan yon douch. E nan douch lan yo fè tout matyè, tout bagay. Epi nèg la li menm, e pa dòmi ou dòmi non, kanpe. Nèg la li menm lè l pral fè matyè lan, li nik pouse w. Nan figi w lan, w ap gad sachè tout bagay la k ap fèt la. Epi nèg la fin fè l, li di aske se ou k pou jete l pou li. E fò w pou jete l. Wi. E ou pa ka pa jete l. Senkan m fè konsa, apre senkan m vin resi yon ti jan ka pale. Ok. Ya.
Nan selil pam lan e map salye tout nèg bwa vèna yo map salye tout nèg e ki nan bato yo map salye nèg ki nan ti ase yo ral brik kare yo kare yo brik mesye m konnen nan moman ke nap tandem nan laprizon ap souke paske nou jwenn yon frè nou kap pale pou nou. Men son sèl bagay map di Louko, lèm sòti nan selil lan, m kite selil la ak 450 nèg. On kote ki ta fè pou ki ta pou pran 50 moun wi, m kite l ak 450. Ou wè lè pou chèf la vin fè kontwòl, menm chèf la pou tèt pal li wont wi. Li met on kach nen, epi lèl fin met kach nen l met on gwo gan nan menl. A vle di l tou limite w. A vle di depi l mete w deyò al tou di w ou santi, mete w kò nan kwen. Pandan se tan genyen kap byen pase nan prizon an tou gen moun kap byen pase wi gen nèg se dlo kouli gann li e moun kal pran dlo kouli egzakteman si w pa gen lajan yo gon non yo rele w wi grapyay lari wi grapyay lari souvan monchè souvan bon avan m lage la m pran w kout jilèt pou afè m ankò wi.
m pran yon kout jilèt. Poutèt yon grenn galon dlo. Nèg la ban m yon kout jilèt, bò flanm. Yon grenn galon dlo. Anndan selil la menm. Anndan selil la.
E majò a li menm. E paske majò a konnen m soti nan zòn geto yo wi, ki fè l pa, tout nèg yo pa pote boure sou mwen. Pase depi nan geto soti yo bay geto a ti respè pa l la. Respè pa l, se vre. Men tankou depi nan zòn Petyonvil, pou jou sa m t ap kadav.
Tout nèg yo t ap bat ou. Anpil.
anpil paske yo di nèg petyonvil yo pa bon moun bagay konprann yo toujou di nèg geto yo pi wil yo gon jan yo jere nèg geto yo vre men map retounen di mo sa ankò direktè prizon an m konn sa wap fè a l pa bon ou konn sa wap fè a l pa bon vantilatè yo vann 2000 dola. Ou met biznis ou anndan an. Wap di w sa, gen sa nan tout prizon. Non. E pa nan Ayiti sèlman.
Non, gen l nan tout prizon men omwen la vann li a 2500. 3200 dola Louko. E yo gon bagay ankò y ap fè Louko fò m denonse sa tou, gon enspektè k rele Derozier. Ou wè depi w libere, wè m site non misye menm. Ou wè depi w libere, depi w sispèk ti figi w on ti jan. Li pap voye ale pou jwa non. Ah bon? Non. Li gon dimil goud. Lap brase w pa anba. Fok ou ba ou ba avan.
Malgre ou gen òd de. M libere depi jedi.
Ok. Misye fè m dòmi anndan prizon an. Lap tcheke pou l wè tankou si l wè gen ti mwayen. Lè l wè resi pa gen anyen, vandredi aprè midi l lage m a katrè.
Gen sa nan tout prizon an. Gen sa nan tout prizon. Sa va yon ti ladann. Se mwen pou bay. Li lage m vandredi a 4 wè. An apre lè m prale l di frè m kote w pral la. M di Desrosier bon w konnen nèg Bèlòy menn. Ou konnen m. Ou konn manman m ou fè m sa. Li di a m pat konn se ou. Eske nou ka fè yon peyi konsa. Kòrèk. Mèt nan nou anfème 24 sou 24? 24 sou 24. Donk yo ka mete w deyò a yo ba w ti rekreyasyon. Ki rekreyasyon? Bay. 30 minit, imajine yon kare ki gen nenpòt 3 mil moun, 4 bous tiyo, yo bon, 4 bous tiyo, pou nèg a plen veso l, pou nèg a benyen, e nèg yo tou sòti a tout jilèt yo, a tout frenn yo. Sa vle di depi, depi ke, sa se prizonye k'ap rele m la, depi ke ou menm. Donk toujou gen goumen la.
Goumen, goumen.
Dan m rache anndan prizon an. Sak fè sa. Nèg ki rache danm monchè.
Don nou anfème nou anfème 24 sou 24 nan selil. Wi. La nap pale konbyen nèg nan selil paw la. Pam lan gen 450 nèg. M te kitel. M te kitel wi. Kote k ta pou pou m di w 50 nèg wi. A la rigè. Ki anfème la 24 sou 24. Yes y ap mete chak moun domi pou kò yo. Pase kabann yo se len sou lòt yo ye. Anfè yo ye. A di m kite 50 plas. A di 50 espas pou nèg domi. A di gen espas ki pran on moun yo fèl pran 4 moun a di nè menm lè w kwense. E nèg e nèg ki gen kabann yo? Nèg ki gen kabann nèg ki gen kòb monchè. E kòb li ye. Tankou lè Dimitri lè lòt yo. Nèg sa yo se moun kal pran dlo pou yo. E direktè prizon konn tchoul yo tou wi. Ok. Wi direktè prizon konn tchoul yo. M konn wè direktè prizon an menm kap moutan li ak pral brase nèg sa yo.
Ok. Yo ba yo sèvis. Wi wi wi.
Bon prizon menm se lajan. Lajan. E map di sa tou map lanse yon mesaj pou tout jèn gason k deyò a mesye. Mesye m ta renmen nou pran yon ti tan poun reflechi. Yon ti tan reflechi. Ou wè deyò a e rich ou ye wi. Wè.
Deyò a e rich ou ye. Donk libète, libète se richès wè. M pral baw jou, ou wè jou wè lè yo rele w al fè bagay dcpj an? M twomatize. Ok.
M di kèt mesye. Pou louko nèg yo ta vin voye louko la mwen la. Se de sa k objekitif la wi. Ya.
Non m te konnen tout lè a ma vo nèt. M branche pou tout lè a nèt.
Tout lè a te kiyès se te
Bènabe Bènabe ki te devan m branche m pa janm rate emisyon an. Trè bèl.
E
epi lè m ap priye epi m tande yo di tout bagay pase byen m di mesye bòs mwen pase byen w ap wè tout nèg anndan yo ap di w men bòs ou pa emisyon bòs ou pral kòmanse m di yès sa e bòs pa m mwen menm. M pa gen lòt bòs.
Sa e depi wè l fè ti monkach la m pase, 2500 goud mwen l gentan sou telefòn mwen klè. Ou konprann? Li klè sou telefòn mwen. E 2500 goud sa, l ap fè m nenpòt 22 jou wi. 22 jou anndan? Wi.
Wi, pase gon jan m jere l. Pase si le maten la yo bay manje a la mwen menm manje a pa rive sou mwen. Pase nan kare a yo konn bay 10 chodyè manje. E 5 selil ki jwenn wi. Lot 3 yo la demele nou wi. Demele nou. Epi ou jwenn ou pa epi ki manje tou. Ki bo? Ba yo fwapel nan mi an l kole wi. Mastik wi.
M te dwe fè kèk foto wi pou m te moutre w. Si w gen kob ou ka achte manje, ou ka voye achte manje. Wi, wi.
Non nèg ki gen kob yo se abòdman manje yo fè yo menm. Wi men koman w ka fè ap manje devan 450 nèg. Non, ou menm ki gen kob la tou, ou oblije pran 5, 6 nèg kom sekirite alantou wi. Wap jere nèg sa yo wi. Si epa sa monchè wap ka manje manje anndan monchè. E 5 nèg sa yo e 5 nèg yo rele matadol la wi. Gwo fren sou yo wi. Epi pou wè bòs la chita nan mitan lap manje wi. Lè bòs la fini di nou menm pran tan manje pran tan ou menm pran tan pran tan pran tan. Depi ou paka fè sa ou pa moun non.
Sa w di m la? Depi ou paka fè sa ou pa moun. Pran tan, achte tan ou menm. Epi ou wè, ou wè bòs la chita nan mitan li menm epi ou wè nèg yo avèk frenn yo dèyè yo. Y avèk frenn yo dèyè yo y ap sekirize l. Donk si w fè dizan ou gen dizan konsa pou pandan. Wi, wi.
Si w se bòs. Wi, si w se bòs. Si w se bòs. Ay gen nèg ki antre anndan prizon ak bòs mwen k vin tonbe. Wi, paske li pa gen kòb ankò. Li pa gen resous. Pa gen resous. Wi.
Ti sa k te gen deyò. Fini, fini, fini, fini, fini. Li pa ka rantre ankò. Donk w ap gen yon nèg w ap gade tankou Ti Grèg. E nèg ki pase anpil mizè wi.
E si yo pa mete l kote yo mete l nan izolman an kote yo mete l la, ti Grèg te mouri deja. Paske nèg yo di misye arete anpil ti jèn met anndan an. E gen de pafwa lè misye pral benyen, depi m nan lakou an tou mwen menm m wè tou, pou m defann yon senkann goud m oblije kanpe bò kote l. M di bòs sa ebyen w pral benyen la?
M avè w wi. Li di an n ale non. Epi antre l antre l file m yon san goud. 100 goud sa m ka achte yon 15 zo lapen, yon 25 goud sik. Wi. 100 milyon goud li ye monchè, pou 100 goud la monchè. 100 goud se 100 milyon goud. Oh! Kote ou pral jwenn. Nèg a ba ou l tou. Si lòt matadò la pa vle l nan men w, w ap ba li l wi. Ou pral di w lonje ban mwen. Ki dwòp ou manyen lajan? Konbe tan prizon w genyen pou manyen lajan?
Yon lòt nèg ki bò kote w la di, e ban m lòt fanm sa a pita.
Konbe tan w genyen pou gen kòb nan men w? Ya.
Sa vle di gen yon nonb de tan pou w alèz. E kesyon depi nèg a nan prizon depil parèt yo bat li a se vre? Wi wi wi men kijan yo ka pa bat ou le pli souvan depi ou sot lasalin, bèlè, solino, site solèy geto sa yo pase ou konnen anndan e chyen anraje sa yo k fèl ou konprann depi ou parèt Wap jwenn yon nèg. Sa vle di ke se nèg geto sèlman ki nan prizon. Nèt. Ay sa nèg ki pa nèg geto wap wè lonjan, wap wè lonjan kanyank. Ou wè peyi a frè. Wap wè lonjan kanyank.
Donk se pou nèg geto sèlman ke prizon fèt. Louko, si w wè gen 100 ti lepè anndan an, konnen tout rès nan pousantaj wi, konnen 90 pousan an se jèn gason nèt. Trantèn, ventèn ki anndan sèlman. Donk prizon fèt pou nèg geto sèlman. Geto.
Geto. E sak fè m di frè a, m di sa piblik. Mesye si nou ka fè wout dwat la li tap pi bon wi. Ayy penitansye pa gen orijinal menm menm menm ti Gabriel ou tande ki te bandi antre anndan wi li pran prensip pal la ayy deyò a gen vi pal anndan an gen fonksyonman pal ayy lè w antre anndan fò w abil avèk fonksyonman kap fèt anndan an ayy wè si w pa fè fonksyonman kap fèt anndan an swa w TB obyen w day.
Bon TB sa fò w ka fè w kisa k ka fè w TB. Mal manje, kou nèg ap ba ou nan lestomak, tout sa yo rann ou tebe. Lòt frè w la, ki bò kote w la, bon ou pa gen senkant goud la pou ba li. Ou pa gen senkant goud la pou ba li. Ou pa genyen l pou ba li. E se si si w pa genyen l pou ba li an tou, tout sa k anndan nèt ki kòm pa bon yo k ap fè yo. Jete, matyè, pise, tout bagay nèt. Nèg a boksè, nèg a tou sal epi l lonje l ba ou l di men lave sa. Ou pa lave l epi souflèt. E konsa l ye. E konsa l ye. Donk ou pa moun anfèt. Ya. E m ap salye yon kòmandan anndan an ki se Lamatinyè e ki toujou kanpe a chak moman lè nèg yo ap fè abi k toujou di non. Se frè nou. E m ap salye yon lòt kòmandan ankò ki rele kòmandan Donal. Tout nèg sa yo. Konprann? Nèg sa yo toujou kanpe. Kòmandan Stanley. Sa se nèg ki bon moun yo m ap pale w la wi. Sa menm lè y ap bat prizonye an li menm li ka parèt wi. Apre sa ou wè lòt yo frè m. Si w gen chans pandan yo bat ou an mouri epi yo lage w sou kad la. Epi yo rele yon jij de pè fè konsta w. Ou konn mouri depi a 8 è louko. Li 5 è nèg la nan solèy la. Solèy midi tout midi an pase sou li, 5 è aprè midi an l atè a. Nan demen maten yo reouvè nou nou wè nèg la atè a. E jis nan aprè midi lè n revòlte n di a pa n kite nèg la atè a ap santi la epi pou wè yo fè yon similak yo voye yon anbilans vin pran l al lage l jeneral. E nan sa m soti la.
Ya, ya, ya, ya.
Senk mil e pik.
Ya, batay pou viv, batay pou viv.
Wi. E m tèlman malad louko, menm lè m ta jwenn yon bon manje pou m manje la,
non l ap remoute nan lestomak mwen ankò. Pase m pran kou.
Ay m pran kou. M plis pran kou lè m ap revòlte paske ou konnen mwen m sot nan geto a m plis pran kou lè m ap revòlte pou yon frè m y ap fè pase mizè epi nèg fè kò sou mwen pou yo bat mwen non ou pa gen dwa di sa e depi ou di sa nèg a di e kòb nèg a ba ou pou w vin pale pou li se konsa l ye bon m pral ba w bagay ki pi tèrib la humm anpe timoun fèmen zòrèy nou. Gede pafwa nèg a konn grangou louko epi lap veye bòs la li di bòs la si w vle map bon w lage wi Masisi wi map bon w lage wi bòs la pou banm yon ti manje wi epi pou wè nèg a ki ap bare dral lap di men si nou menm nou wè yo 2 a nap grate sousi yo nap bat yo men pandan l di bòs la sa ankachèt kay bòs la di a ti boun dòtwè w mèg bay ou paka fè anyen. Konsa li anndan an lko. Viv anndan penitansye nasyonal. E sak fèm di fòk mwen te vin la. Konsa dèyè dra li lale epi. Yeah epi ap enjoy yo men depi nou menm nou wè monchè toulède ap pase move moman. Li te bon sa te mèt te gen lajan nan tout tou danl wi nap bat li. Paske menm lè w tande yo di w anndan prizon an gen masisi a men se an kachèt li ye li pa vizib. Dayè depi l vizib nèg la pap alèz. Wi men kòman l ka fèl pandan devan tout moun sa yo tou. Epi gen kare nèg yo fèl wap gade konsa wi anndan an tou wi. Gon ka relew admisyon. E sa yo fè sèlman wi. Ou wè depi chèf la diw e la lap voye w. Ou te mèt te gen 20 boksè sou ou Louko. Wap pase. Konsa l ye. Bwa kale.
Monchè e Konpliman pou kouraj ou. E Konpliman pou kouraj ou.

Louko, ban m di w, Plan nèg m yo pral di w yon bagay, m pral di w yon bagay, m pral di w, Plan nèg yo se, tande, wè jou a, Ou gen plis moun ki renmen w ki rayi w wi. Wi se vre men kanmenm, lè w Non mete monchè, yon, ou bay nèg yo wè tèlman cho, ou bay jis a kilè yo libere w. Peyi a t ap bloke nan men yo wi Louko. M ap vin la a Louko, men nèk di nan zòn bò lakay mwen nan geto a e la m ap vini. Yo di m non ou pral kay papa Bondye. On dam mwen di sa wi, m di a kay louko m pral la wi, paske m pa gen anyen non, vandredi depi vandredi m manje. Li di a, kay papa Bondye w pral wap manje wap alèz. Li di wè ou gen plis moun ki renmen w. Bon, nou travay anpil. Bon, anben, e sa w ta renmen? Bon, sa m ta renmen, paske m di sa deja, mwen libere m san fanmi. Manman m mouri nan prizon, papa m mouri, on ti pitit mwen te kite, e si m li te la lè m te libere la. M tap jwenn li a nenpòt 12 an on fi li te ka lave on chemiz pou papa l m pèdi l m san fanmi aktyèlman la se ka on zanmi map fè ladesant
e misye ap banm ladesant la avèk on hèn yow m pat voye w bagay m pa konn ki zak ou pandan w anndan prizon an tout sa se imilyasyon fè manje sou mwen depi vandredi ou konn tande w moun ta anvi wè moun li fè manje sou mwen manje ap separe M pa gen ledwa sa. Li di men ti moso kote l ban mwen loje a. M vin la nan maten deba peyi a. M ap mande. Mwen sou kont nou. Zanmi nan dyaspora zanmi an Ayiti yo. M son jèn gason m pa ta renmen vi m pase mal. E m wè m nan plis faz pou vi m pase mal la ke pou l pase byen. Paske imajine w m lage nan prizon m san rekou. M san rekou Louko. San rekou.